Lap met may menn, konn bay yo may yo e. Bay bay yo may yo e papa.
Monchè papa, mwen mpa gen lòt vizyon la papa se retounen map retounen frèm. Paske bagay yo rèd zanmim, mgen 2 objetif la. Sak fèm vin kote w la menm jodi an menm, mvin poum pataje yon ide avèw, pase jwenn mwen nan la papa. E biyè m pral achte la. Men m vin pataje yon ide avè w men, pou w ban mwen yon konsèy kisa pou m fè avan m achte biyè a konnen lè w ap achte biyè sa yo kounye a papa ou pa ka yo pa p remèt ou kòb yo mwen vin la a zanmi m pou w ban mwen yon konsèy paske m vle retounen Ayiti m t ap pran wout la men yo di m wout sa tèlman gen danje. Yap kenbe moun gen kote ou rive epi yap kenbe w pou bay 5000 dola ameriken. Bon 5000 dola ameriken ou pa konn sak ka fè w. E m pap ba w manti, m gen zanmi m ki temwaye, yo di m gen de kote yo pase papa, menm kawòt yo graje papa. Yo chaje menn.
Men jan m wè bagay yo ye la menn, m ta plis renmen pou m ta retounen back Ayiti. lakay mwen baz.
Anba sa m konseye w baz, si w gen ide pran wout la baz, pito w pran wout la pito baz. Pase Si w pran wout la la baz Si Bondye ta fè w rive an byen baz M pap ba w manti baz W ap byen pase baz Ou wè sa m di w la Menm si byen pase a sa pran tan Ou wè sa m di w la wi Sa pran ti tan bagay sa a Ou konprann sa m di w la Pase ou pap legal Men baz mwen ap pi bon pou ou baz. Imajine w la ou desann Ayiti, bon men ou tande jan bayo ye anba a deja, konprann? Epi avèn kote ou pral ka fonksyone baz? Avètan gwoup gwoup gang sa yo baz, gwoup G9. Konprann? Tande menn ti gade vilaj de dye, ti gade w tande se gran ravin k ap faktyalite baz. Konprann sa m di w la menm si yon menm si w lè w ta desann a yon monnen anba menn nou te ka di w ap bwase men baz men se vi w se vi w pral mete an danje baz. Mwen menm ou menm m ta reziye m baz mwen pran wout la baz. Konprann sa m di w la paske pitit Bondye w ye Bondye ap pase avè w kanmenm baz. E sa m te bay li a men ou te pran wout la menm si w ta rive mexique ou te ka fè yon poze la epi an atandan menm pou te ka antre anba pye bwa baz paske depi w anba pye bwa baz menm si sa pran tan wap pase mizè men baz mwen yon jou kanmenm baz mwen wap delivre kanmenm baz. Tande lè wap pale m la ka tonton sam. Yeah man.
Monchè sa pa nan ajanda m non men byen di w sa map di w rezon k fè sa pa nan ajanda m.

Men baz mwen sou prive tou men lap bon pou ou men desann ayiti a bay a bon li pap bon non peyi ou se peyi ou ou te ka desann wap viv nan peyi ou men baz mwen imajine ou men ensekirite ap vale tèren konsa ayiti baz wal desann la menm si ou ta gon monnen nan men ou ou pap ka brase vre baz monnen an se kraze lap kraze ou konprann sam diw la wi ou ka rive tou men lavi ou pase mal baz imajine ou gad yon patnè ki tap viv chili misye annik desann ayiti men misye pa fè 15 jou baz yo tire misye baz an men men pa pito li te rete. Chili. Imajine w baz mwen. Si w gen ide baz, ou gen ide yon ki te isi menn, mwen menm, m konseye w baz, pito w pran wout la menn.
An palan de sa, m tande w ap pale yon lòt bagay, w ap di Jenèf. Kisa Jenèf la? Bon menn, Jenèf an fanmi e alye menn. Jenèf an fanmi an ok. Mare yo mare tout. Kòman? Esplike m. Oh e konsa slogan an ye a papa? E konsa slogan an ye? Jenèf an fanmi, mare yo mare tout. Bon bagay se pou mwen, non mwen e konsa m tande sou rezo sosyo a ou konprann an palan de babekyou ou konprann. Antoulèka papa, sa w di a retire l nan mare w pase Ayiti pral bon papa. E wi. Ayiti pral bon pase gon bagay la ki rele sèvis sekrè gason m. Sèvis sekrè sa se kraze moun wi. Ou pa tande kisa k ap pase papa, ou pa t tande elikoptè sou, bato sou dlo. Elikoptè anlè ap mache ou pa tande nèg yo nan mawon baz. Ayiti ap bon tande frèm. Ewen baz.
Ayiti pa boule baz. Ou pa wè tout sa kap fèt frèm pou ayiti. Yo di w ayiti ap chanje men tout sa k monte yo di yo vin chanje baz. Chanjman pa janm fèt vre. Imajine w wap gade sou prezidan mateli. Koman bagay yo te ye. Menm si moun te konn mouri, men moun pat konn mouri konsa. Imajine w men Jovenel va monte la, li va di w lap chanje tout bagay. An men, moun pa mouri pi plis. Konprann? Ane 2020 an la menm, se ane menm plis moun mouri Ayiti wi frè. Konn sa m di w la wi. Bon, mèt di lemond. Men Ayiti menm gade, wè li, wap gade, Kowona pa fè Ayiti anyen. Imajine w jan ensekirite ya kap kraze Ayiti la, ensekirite ya kap tchwe moun la baz. Enben sa w vle di m pa la, enben w vle di m ensekirite ya se kowona li ye? M konprann sa m di w la. Enben sa w kowona?
Bon nan nan youn ladan yo men wap gade men yon maladi pase pa fè ravay men imajine w chak jou w tande yon moun ap mouri frè anvan an Ayiti men. M konprann sa m di w la. Jodi ya men gade yon ti jèn la men ki ki fin etidye la men Konprann? Misye annik gradye menn, misye pa gen nan 3 jou menn depi l gradye menn. Ou konn sa m di w la wi, nèg la gentan gen pwojè menn pou l al marye. Ou konn sa m di w la, yo pa kite l wè jou a ba, yo pa tire l menn. Ou konprann? Yo gaspiye lavi ti jèn nan menn. Monchè, ou di m sa se vre, men Ayiti se may li m ap met may. Baz mwen, si w vle tande m, mwen menm, mwen menm, m rekonèt ou lontan menn, epi la, nou byen lontan tou. Epi la menm si w ka mande m yon konsèy e paske w konnen menn m ka ba w yon bon konsèy. Ou konprann sa m di w la wi. Si w te vle fè bagay yo pou kont ou, w t ap fè yo. Men mwen menm, konsèy m ka ba ou, e m konnen konsèy m ba ou a menn li pa yon move konsèy, epi la menn w ap fè ide w travay, si l bon pou ou menn epi w ap wè l. Ou wè sa m di w la pase menn desann nan menn apre sa menn pika w di si w te konnen toujou dèyè. Monchè, sa w di a ta bon vre wi men

An gin ta fon bak menn se an avan map fè. Wè sam di la menn. Bon, sa w di a se vre mwen menm m pral Ayiti. Paske Ayiti gen pou l bon frè m. Men lè w vle di m la, w vle di m Ayiti pap bon? Bon, mwen menm m pa di w l pap bon non menn, pase menn m pa mèt la anlè a, sèlman mèt la k ka fon bagay pou Ayiti frè. Bon, enben si w tap bay yon santans pou Ayiti, Ou byen kisa ou panse pou yo ta fè pou Ayiti pou Ayiti ta bon? Sèlman mèt la anlè a menm. Non, si ou, si ou, egzanp, non, egzanp mwen ba ou.
Se tèt ansanm pou l ye baz. Yon sèl moun pa ka panse pou Ayiti non frè. Non, Ayiti, kisa ou moun panse pou ta fè pou Ayiti pou Ayiti bon? Bon mwen, mwen, bon m pa konnen menm. M pa konnen menm. Ase menm, m pa, m pa etidye syans politik. Ou konprann, m pa fè bagay sa yo, ou konprann. Sa se pa politik li non, ou ka panse sa. Non, mwen m sèlman mèt la anlè a.

Map pale m di la ayiti ap bon. Misye di ou bagay papa. Sa misye dim nan m pa gen vant poum ri non frè.
Misye dim konsa
pou ayiti ta bon fòk yo ta fòw ta kòman l te di bagay la ankò fòw ta di lèt li. Fòw ta di lèt li. Kounya m di kòman di lèt la. Pase m pa konn sak di lèt la. M tande. Fò w ta gen bagay. Fò w ta nan fòmate l. Fò w fòmate l.
Mwen pa ka konprann sa fòmate a. M tande. Tèt chaje menn. Lè m ap mande ki sa k fòmate a, m tande se pou ta kòmsi ta di ou ta retire tout bagay menm jan lè w gen yon telefòn, telefòn nan te plen bagay ki pa bezwen li, ki chaje memwa l epi ou kraze tout bagay sa yo pou Ayiti ta bon. Antoulèka mwen. Ou refòme l. Ou refòme l monchè antoulèka papa. Mwen menm m pa gen lòt pwojè se ayiti. Amen man pa gen problem mwen dakò man mwen mwen m prale wi. Ebyen pa gen pwoblem man. Pase men m gon bagay m tap regle la man sou bagay yo la m pral gade wè sam jwenn la. Antoulèka man mwen menm m pral ale tou man m pral ale men fòm ta fon ti tann ou la man. Amen nan fon ti rete la non man m pral M pral pran yon bagay pou ou menn pou bwè menn. Ebyen pa gen pwoblèm map tann ou. Sièt, gade konsèy misye ban mwen mesye. Kalte Ayiti sa mesye, pou misye dim konsa Ayiti pap bon. Yon gran Ayiti konsa. Premye pèp nwa pran lendepandans mesye. Yon pakèt moun. Imajine w gade gran sitadèl ki fèt. Nèg yo fè gran sitadèl ak mi, yo fè chèn yo ak mi, sa pran wòch bay wòch, jiska ke chèn nan fèt. Bon pou misye di m Ayiti pap bon mesye. Èske m ka kwè nan bagay sa mesye? Mesye m panse anpil men antoulèka, mwen menm m pap kwè nan bagay sa non. Paske mwen menm fòk m al Ayiti kanmenm. Paske Ayiti se lakay mwen m ye. Map ka fè biznis mwen, map ka degaje m, pou tande yon moun ap fè je nèf an fanmi, je nèf alye, manyen youn manyen tout. Mwen m pat konn tande bagay sa. Antoulèka menn, antoulèka menn mwen menm map, m pral retounen Ayiti. M pral ale, m pa wè misye menm. Pot ti dlo a m mwen non, m pa konnen kisa w gen la, si w gen koka oubyen kèlkonk sa l ye.